Swivan, Bonswa konsil. Paspò mesye. E m tou vin avèk e 3 m pote wi gen 2 pou patnè m. Yal nan bwas yo di m pou pase pou yo a met viza. E bon pa m repran yo menm. Lòt pou lan enteresan.
Poukisa ou vle ale vizite etazini? Jovenel kidnapping coronavirus.

Sekirite!
Mwen pap vin mouri nan peyi etranje Mennen m ale lakay mwen Mennen m ale Mennen m ale lakay mwen Ale m ap kite kay mwen m ale Mennen m ale Pete pete fè bèl mizik pou Ayiti Nou menm n pap viv Ayiti Ap bay mizik kounya la sitiyasyon moun chanje ayiti pi mal mwen nan kesyon mizik m fè nèg sa yo wi franchman m fè yo e m kwè jodi an ke tout ayisyen se vòl dirèk tankou mwen menm la se nan yon sal de depa mwen ye la m ap tann avyon m nan vini ou konn e sèl mwen menm la k kwè paske nan peyi m prale a pa gen ayisyen e mwen menm k ap premye ayisyen ladan li si ke moun yo p ap ret ankò moun yo ap pati gen moun si yo pa pati tèt yo ap pati. E se pa Ayiti ki pwoblèm nan, e pa 27 mil 700 kilomèt kare a ki pwoblèm nan non, se 12 milyon moun yo ki pwoblèm nan. Nan 12 milyon an, gen 1 pousan ki chwazi kenbe 12, 11 milyon 999 mil moun nan pwoblèm, tout ap dòmi, sa k ap tann transfè, sa k ap tann chans, sa k ap jwe bolèt, sa k al legliz, yo anplwaye legliz la, tout ap chèche djòb, yo anplwaye legliz la, kò di maten, kwazad, vèy de nwi, jèn de nwi.

Fouye valiz nou, fouye valiz nou, fouye valiz nou, 100 dola US nou se. San konte nou vin chaje pwofèt, son sèl peyi ki chaje pwofèt, sof ke pwofèt yo pat wè n tap di Jovenel, pwofèt yo pat konnen n tap pran nan Mateli, pwofèt yo pat wè nou tap manje kòb Petro Karibe! Pwofèt sa yo avèg, pwofèt sa yo pwofèt de malè. Antouka, m panse ke li klè ke peyi an te ka ouvè plis pòt pou jèn gason, jèn fanm.

fòk nou gen lekòl, fòk nou al lopital, fòk nou jwenn travay. Sèl sa Jovenel sonje nan konstitisyon an, se kan! Se kan! Jiska lamò, se kan! Sa di, li prèske pase 4 premye minis, li gen plis kat lapen, li gen lapen, li gen kabrit, li te gentan fin fè repa, dejene, dine, kounye a l pase a jout. Jout la se jout elektoral, jout, wi, jout, gen yon mo jout wi nan eleksyon. Se la n ye. Pa gen sekirite, pa gen kouran, pa gen envestisman. E anplis envestisman, ti kas kòb ki gen nan Leta a ki antre nan bidjè nasyonal la, ou menm k ap peye asirans, ou menm k ap peye taks sou paspò, w ap peye pèmi kondwi, ou tou pa peye taks, m ap di w. W achte yon dlo, taks, kleren, taks, piwili, taks, bonbon, taks.

Yo te tou le de yon sèl kou. Menm malèt mwen gen de slip, twa kalson, de chemizèt. Depi m rive m ap jwenn yon kote m abiye. Epi m pa menm bezwen konn moun lòt bò. Depi kote sou fòm figi m y ap wè m grangou, m bezwen kay, m pa ka viv, Ayiti ap touye m. E pa gen pi gwo maladi yon moun ka soufri non ke Ayiti.

Wi, se sa yo se 2 metye nou konnen, se 2 metye parantal, sosyetal, menm jan ak avoka, kontab, ou konprann, se doktè, enjenyè, tout fanmi ta vle pitit yo se metye sa pou yo aprann, metye sa pou e sa pou yo ye, ou konprann, menm ke w pa gen kapasite, menm ke w pase tout vwa, fè mwayèn 3, tout moun ta renmen wè w medsen. Gen nèg ki fè 14 zan lekòl nan 3 klas, tout rèv yo se pou yo medsen. Antouka nou pral vini avèk diferan metye ki genyen kategori metye yo pou nou. Madan jwe la rele metye di chomaj. Lè w ap regle nan yon jwe domino, ou jwe kat, ou jwe pezi, gaza, ou jwe bòlèt. Men tou gen posiblite tou si w jwe tout sa yo. Gen lòt metye tou kanpe sou tèt mi, jere fanm, joure fanm, tcheke fanm sou fesbouk.

Nou pa fè leta kredi men tou pa gen kredi pou jèn gason ak jèn fanm. Moun k ap vann kredi nan ti boutik yo, yo menm yo pa jwenn kredi labank ni nan lona kè bourike a. Hum! Gwo pwoblèm retrèt. Depi w al mande yon nèg yon djòb, li mande w konbyen tan w genyen depi w ap fè eksperyans deja men. Pi fò eksperyans nou fè se nan chomaj. Kòman n ap fè fè eksperyans ou pa ban mwen chans pou m travay pou ou menm jan m ba w chans pou w al vòlè m nan palè nasyonal, nan palman, nan primati, menm jan m ba w chans kòm boujwazi pou w vin detripe m, men w pa vle ban m chans pou m eseye travay nan biznis ou an? Ou pito pran timoun sòt ki lakay ou ki pa menm konn li, ou bay djòb la? Antouka.
Lè m rantre nan biwo Prezidan Jovenel, m rantre ak lide m. Lè m sòti, m sòti ak pal. Ke m kontan, ke m pa kontan. E m pa gen pou m kòmante. lè chèf pran desizyon. Youn ap akize lòt, nou tout di nou tout koupab. Non m pa koupab, depi nan jaden deden m pa t koupab, m pa t la ok manje pòm m pa t la, m pa nèg ki tizè pòm, kote si te gen seriz, rezen, melon, joumou m te ka la, m renmen pwason, m renmen zaboka,